Bonswa tout moun, byenveni nan premye soti randevou pou semen nan. Mwen se Jacquelin Belizaire, kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Aktyalite nan peyi Dayiti, Prezidan sòtan KPT a, Edgar Leblanc Fils pa siyen rezolisyon ki kenbe nan enstitisyon an, konseye ki ta mele nan koripsyon e ki deziyen Leslie Voltaire kòm nouvo prezidan. Toujou konsènan peyi Dayiti, Premye Minis Garry Conille ak antwòt Minis Afè Etranjè a, Dominique Dupuy, ap vizite Emira Arab Uni ak peyi Kenya. Kesyon sekirite ap nan mitan vire konsa. Depi 7 oktòb 2023, 7 oktòb 2024, sa fè yon lane depi gè Izrayèl-Hamas la eklate nan rejyon Mwayen. Bonswa, devlopman aktyalite a nan kad prezidans wotativ la nan peyi Dayiti nan konsèy prezidansyèl tranzisyon an, enben jodi a se enstalasyon Leslie Voltaire kòm nouvo prezidan KPT a e enstalasyon ap dewoule konnya. Lesly Voltaire ki reprezante pati Lavalas la ap ranplase Edgar Leblanc Fils apre majorite manb nan enstitisyon an vote an favè yon rezolisyon ki kenbe manb ki endekse nan skandal koripsyon yo yo men yo pap kapab prezide KPT a. Se konsa olye de Smith Augustin ki te an dezyèm pozisyon, men ki enplike nan skandal koripsyon an, donk se Leslie Voltaire ki pran mayèt la jodi a nan seremoni sa ki dewoule jodi a nan palè nasyonal. Epi toujou nan peyi Dayiti premye minis Garry Conille ak antwot minis afè etranjè a Dominique Dupuy enben y ap fè yon vireron nan Emira Arab Uni ak nan Kenya kesyon sekirite ap nan mitan Vire konsa, Yves Manuel.
Nan dat mèkredi 4 oktòb ki sot pase la, Inite k ap lite kont koripsyon, ULCC, ki se yon òganizasyon Leta ayisyen, apre ke yo te soti yon rapò sou yon ankèt ke yo t ap mennen, yo rekòmande pou gen pouswit jidisyè kont 3 manm nan konsèy tranzisyon prezidansyèl la pou abi dpouvwa, fè magouy pran lajan anba tab, epi koripsyon. Rapò ulcc sa ke yo tap tann depi plizyè semèn lonje dwèt men longè sou Louis Gérard Gilles, Smith Augustin ak Emmanuel Vertilher, 3 manm konsèy tranzisyon prezidansyèl la, yon konsèy ke yo te mete sou pye apre demisyon Premye Minis Ariel Henry a fas ak vyolans gang yo ki te deklanche nan peyi a. Lè rezilta ankèt ULCC a te pibliye, Direktè Jeneral Inite de Lit Kont Korisyon, Hans Ludwig Joseph, te fè konnen ke li te transmèt dosye a bay lajistis peyi a pou li fè swivi nesesè. Konsèy Trezisyon Prezidansyèl la ansanm ak konseye yo ki enplike yo poko reyaji sou rapò ULCC a. Edouard Pault ki nan òganizasyon ki rele Ansanm Kont Koripsyon, ECC, te reyaji nan mikwo AFP kote ke l te di, e m ap site, Konsèy prezidansyèl la diskredite epi l afebli, sitwayen yo pa gen konfyans nan li ankò. Mwen pa wè kijan nou pral kapab rekole moso yo. Avni konsèy la pa klè ditou. Sou bò klas politik la plizyè responsab ap mande demisyon konseye ki enplike yo. Pascal Adrien, pa egzanp, youn nan manm mouvman Louis Gérard Gilles la alatèt li a, te fè konnen, m ap site, Menm si se pou yon ti bout tan, reprezantan nou an te dwe rale kò l, sa nesesè pou pwoteje entegrite tranzisyon an. Nou deja pran mezi pou n ranplase l. Bò kote pa l, Claude Joseph li menm ki se yon manm pati politik ke Smith Augustin reprezante nan konsèy la, deklare ke l deja mande reprezantan l pou l demisyone. Si se vre ke plizyè sektè nan vi politik e piblik nan peyi a ta vle ranplase 3 reprezantan KPT a, ki se Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, Pa gen okenn fòmil legal pou sa kapab fèt akoz karakteristik eksepsyonèl Konsèy Tranzisyon Prezidansyèl la ki pa chita sou okenn baz konstitisyonèl ni elektoral. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint Louis, depi New York.
Mèsi Valerio Saint Louis. Donk Valerio Saint Louis t ap konsidere pou nou sitiyasyon an, kontèks la nan ka pete a. E kounye a nou pral rejwenn Yves Manuel pou vire won ke Premye Minis Garry Conille ap fè nan Emira Arab Ini avèk nan Kenya.
Premye Minis Garry Conille kite kapital la samdi 5 oktòb 2024 la. Chèf gouvènman an rann li nan Emira Arab Ini ak Kenya. Sekirite ap nan mitan vizit chèf gouvènman an ki akonpanye notaman de Minis Afè Etranjè a, Dominique Dupuy, manm Fòs Lame Dayiti ak Polis Nasyonal Dayiti an. Avan li pran avyon, Misye Kony bay yon pwennprès nan salon diplomatik Ayopò Entènasyonal Tousen Louvèti pou eksplike motif deplasman sa a. Youn nan objektif vwayaj sa a se jisteman nou pral Kenya pou nou diskite ak Prezidan Kenya a. N ap reponn yon envitasyon ki te fèt pou debi di mwad septanm nan pou nou presipite akselere pwosesis de deplwaman rès fòs kenyan yo le pli rapidman ke posib Pou vin kontinye apiye fòs de polis la. N envite nou, nou pral gade nouvo kontenjan polisye k gen pou rive a, nou pral wè tou si n ka diskite avèk lòt chèf de gouvèneman afriken ki pare tou pou yo ban nou apui, nou pral diskite de kòman nou ogmante le nombre. Sou ajanda efektif Polis Nasyonal Dayiti a ak Lame a, Guy Conille fè konnen genyen anviwon 700 polisye ki an fòmasyon pou yon dènyè pwomosyon. 700 nouvo sòlda pral fòme. Guy Conille egalman anonse ouvèti yon sant fòmasyon pou 2 kò yo nan Nò ak nan Sid. Premye Minis lan te pwofite salye travay fòs sekirite yo akonpli nan peyi an. N ap kontinye ranfòse lapolis la e n ap ranfòse l osi vit ke posib. Pandan peryòd tranzisyon an, n ap kreye lòt akademi de fòmasyon pou ke n ka fòme jèn non sèlman Pòtoprens men pou n ka fòme yo tou lan zòn Nò e lan zòn Sid. Se 2 bagay ke n ap wè avan fen dane fiskal. Nonb de polisye ke nou bezwen an, nou poko genyen ni n ap travay pou li. Se la menm choz tou pou lame. La a kounye a la, n ap rekrite prèske 700 nouvo sòlda. Nou pral ranje nou an jan pou n ogmante tou efektif ofisye yo. Nou pral gen de sant de fòmasyon pou militè tou andeyò de la kapital, paske il fo ke n'arive a yon chif kritik de polisye e de kapasite represiv ki gen ladann polisye e ame, non sèlman pou n' ka fè travay kont gang yo, men tou pou n' ka sekirize fwontyè a la ke n' konnen k' porez e retabli stabilite lan peyi a. Chèf gouvènman an, yon lòt kote prezante senpati li ak fanmi viktim masak Pon Sonde an. Li bay asirans ke gouvènman li an ap rete bò kote yo. Garry Conille fè remake ak gwoup kriminèl yo ke ak sa yo pap rete enpini e gouvènman an detèmine pou rezoud pwoblèm sekirite a nan peyi Dayiti. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl.
N ap kite pou yon ti moman aktyalite a nan peyi Dayiti. Lè n tounen, nou va wè aktivite ak deklarasyon k ap make premye anivèsè gè Izrayèl. 7 oktòb 2023, 7 oktòb 2024, sa fè yon lane depi gè Izrayèl-Hamas la te eklate nan rejyon Mwayen Oryan. Jean Thier Augustin Junior.
Pou make yon lane lagè ant Izrayèl ak gwoup ame Hamas la, Premye Minis Izrayelyen Benjamin Netanyahu deklare gouvènman li an ap chanje reyalite nan Mwayen Oryan an pou anpeche yon lòt 7 Oktòb e li kontinye pou di Izrayèl gen obligasyon pou l fè otaj li yo tounen. Jou sa a, Nan espas sa a ak nan anpil lòt kote nan peyi nou an, nou sonje mò nou yo, otaj nou yo ke nou oblije mennen tounen, ak ewo nou yo ki te tonbe nan defann peyi a. Nan okazyon anivèsè atak Hamas te fè 7 oktòb sou Izrayèl la, pòtpawòl zèl ame gwoup militan Hamas la pwomèt pou l kontinye goumen ak sa li dekri kòm yon lagè long san pitye.

Ak Izrayèl nan gwo lapenn. Ton char nan otr char. Santiman yo trè lou. Pa gen anpil diferans ak lane pase a. Chak jou difisil. Doulè a pa diminye, li sèlman ogmante. Nan okazyon yon lane sa, anpil peyi komemore dat sa nan fason pa yo. Prezidan ameriken Joe Biden make premye anivèsè atak Hamas 7 oktòb la sou Izrayèl, lè li limen Yon bouji nan Mezon Blanch lan. Lafrans kwè fòs pa kapab pou kont li garanti sekirite Izrayèl. La force seule ne peut suffire à garantir la sécurité d'Israël. Votre sécurité. Malgre jodi lendi an make yon lane atak 7 oktòb 2023 a, rezidan ki deplase nan Gaza ki baze nan Khan Younis An mouvman ankò pandan Izrayèl ogmante ofansif ayeryen ak tè nan anklav palestinyen an. Eskalad la vini nan jou tou 2 pati yo ap make premye anivèsè lagè ki detui anpil nan tèritwa a epi ki chanje lavi Palestinyen yo pou toutan. Jeanty Augustin Junior, voa Kreyòl, Washington.
Epi konsènan anivèsè sa a, nou pale avèk Clarens Renois ki sot pase 9 mwa ann Izrayèl depi jou gè a te eklate nan dat 7 oktòb 2023. Li fè li menm yon rapwochman ant Ayiti ak Izrayèl antanke politisyen.
Kòm òm politik, lè w gade sitiyasyon sa yo, ou di ou gen de responsabilite enòm pou jere yon peyi konsa. Fè peyi a kontinye fonksyone pandan ke gen yon gè k ap fèt e ou sot di Izrayèl sou plizyè fwon de gè. ou panse ke se pa yon bagay ki fasil ke li ye. Men ce qui est intéressant si w vle pou moun aprann ladan l e sa mwen menm aprann c'est que guerre avec l'étranger, avec l'extérieur ou guerre interne nan situation ke nou ye en Ayiti, il faut ke yon service de sécurité ki en permanence ap fonksyone. Sa a se feblès nou en Ayiti. C'est que nou pa gen sécurité, l'armée nou te totalement désorganisée, se yon bouyon d'armée ki la, la police nan tout kalite pwoblèm ki genyen inefikasite enplikasyon l tou li menm nan gang e pa gen mwayen se ki fè ke peyi pa nou an Ayiti mwen menm se sa m ap reflechi men vrèman li nan yon sitiyasyon katastwofik pa rapò a yon peyi ki an gè avèk dòt peyi ki ozalantou de li menm alòske nou menm an Ayiti se a lentèn ke nou gen yon kesyon de sekirite ki dejenere jan l dejenere a donk sa pote w reflechi sou kisa w dwe fè.
Nou envite w swiv entegralite entèvyou sa avèk Clarens Renois sou tout platfòm nou yo jodi lendi 7 oktòb la. Aktyalite elektoral isit o Zetazini, kandida k ap patisipe nan prezidansyèl 5 novanm yo ap kontinye vizite eta kle yo pandan semèn nan pou yo kapab konvenk plis elektè vote an favè yo. Jean Robert Philippe.
This is gonna be a very tight race until the very end. Ansyen Prezidan Donald Trump ak Vis Prezidan Kamala Harris rankontre sipòtè yo nan kèk eta ki kapab genyen gwo enpak sou rezilta eleksyon 5 novanm nan. Samdi pase, ansyen Prezidan Trump te retounen nan vil Butler, nan eta Pennsilvani, nan espas kote yon premye tantativ asasinay te vize l nan mwad Jiyè a. Ansyen prezidan an souliyen ensidan sa yo ba l plis motivasyon pou l ranpòte eleksyon prezidansyèl la. Pandan 8 dènye ane ki pase yo, moun ki kont mwen yo chache tout mwayen pou anpeche m reyalize avni peyi a. Yo eseye asasinen m, yo mete m nan akizasyon devan Kongrè a, yo akize m devan tribinal, yo chache retire non mwen nan bilten vòt la, epi sa ki konnen ki moun ki eseye touye m. Prezidan Chanm Depite a, Mike Johnson, yon Repibliken ki t ap patisipe nan emisyon ABC This Week dimanch 6 oktòb la, te reponn kesyon sou kòmantè ansyen prezidan an fè ansanm avèk pitit li, Eric. Prezidan Chanm Depite a deklare, Mwen pa kwè yo vle di Pati Demokrat la eseye fè tantativ asasinay sou li. Mwen kwè yo fè alizyon sa nou. tout ap di se pou yo bese nivo konvèsasyon an. Kandida Pati Demokrat la, Kamala Harris, k ap jongle ant responsabilite l kòm Vis Prezidan avèk kalandriye kanpay la, te vizite Samdi Kawolin di Nò, yon eta enpòtan, kote li pran angajman federal pou l sipòte kominote Ouragan Helene te afekte pandan pasaj li.
Yon jou avan vizit sa a, kandida a te atire atansyon sou kous prezidansyèl la, li konsidere k ap sere jis nan dènye jou yo. Depite demokrat Adam Schiff, ki t ap patisipe nan emisyon Meet the Press sou chèn televizyon NBC, te reponn kesyon si wi ou non Harris ak Demokrat yo kapab ranpòte eleksyon Novanm nan. Etandone fason peyi a divize, petèt yon viktwa 80 mil vwa oubyen 100 mil vwa diferans nan eta kle yo, jèn elektè yo ki pa t enterese poutan jodi a yo enterese. Vis Prezidant Kamala Harris gen yon seri angajman medyatik pou l patisipe nan yon seri emisyon popilè espesyal sou televizyon avan li mennen kanpay nan Nevada Jedi Epi Arizona Vandredi, kandida pati Repibliken an Donald Trump ap patisipe Mèkredi nan yon meeting popilè nan Scranton avèk Reading, Eta Pennsilvani. Jobè Philippe, voa Kreyòl, Washington.
Toujou isit Ozetazini, move tan nan Eta Florid e popilasyon an oblije ap fè preparatif tankou mete sab nan sak e kloure fenèt avèk planche. e imaj satelit ki soti nan Enstiti Kowoperatif Rechèch sou Atmosfè, enben li montre evolisyon ouragan Milton sou yon peryòd de 24 è, alòske siklòn Milton pran anpil fòs pou l tounen yon siklòn kategori 5 sou yon echèl de 5. Lòt imaj montre zeklè Milton ki dwe pase tou pre preskil Yucatan, nap pale tou pre nap pale de Meksik, anvan li touche tè nan Florid disi Mèkredi. Ou sou voa Kreyol nap emèt depi Washington DC. Pa deplase. Tankou nou pwomèt li, nap retounen nan aktyalite a nan peyi Dayiti ak masak gang ame fè nan Ponsonde. Yon masak ki fè anviwon 70 mò, plizyè blese, anviwon 6 mil deplase. Steven Aristil vizite lopital Sen Nikola nan vil Sen Mak.
Plis pase 6 mil moun kite lakay yo nan Pon Sonde akoz yon atak gang Gran Grif te fè nan lokalite sa, sa ki lakoz 70 moun pou pi piti pèdi lavi yo ak plizyè lòt blese selon rapò ki soti sou evènman sa. Pandan atak sa, te gen anpil moun ki te blese k ap pran swen nan plizyè lopital nan vil Sen Mak. Nou te vizite lopital Sen Nikola pou n te pale ak kèk viktim Ki te tou pwofite moman sa a pou retrase istwa a pou nou. Pandan ke youn ap vini, vini n vini an, e lè l ap vini an, met zam nan anba. Li pa tire, li pa, li pa pwente zam nan kòm moun ki nan gè. Epi se lè l rive sou mwen, li pwente zam nan sou mwen. Men kòm mwen menm mwen nan Bondye. Se Jezi map priye pandan ke li lap lap lap e klanke zam nan lap bay zam nan pandan lap bay li epi zam nan pa janm ka deklannche lè l fin klanke règ li paka klanke epi aprè sa e Bondye fè zam nan sot tonbe nan men l epi m kouri. Menm kote m kouri a li repran zam nan epi l tire nan do m. Mwen pral bwose, mwen wè yon nèg a zam ki tire sou tèt mwen. Mwen kouri, li di pou m retounen vin jwenn li. Pandan m retounen, li pran non 6 la, li mete non kouche. Apre sa l soti deyò avè m. M pa konnen te gen yon dife. Li te, yo te limen, m pa konn si ladann ta pral voye m. Bon chans pou mwen, cha a te vin ap parèt, yo kouri, pandan yo kouri a, mwen leve men m anlè, mwen di pou cha a sove m. Doktè Frantz Alexis ki se responsab lopital la fè konnen, jiskaprezan eta sante tout blese yo te resevwa yo stab. Jiska dat nou resevwa anviwon 23 pasyan. Nou gen 5 pasyan ki rive lopital lan desede. Donk nou genyen deja 13 pasyan ki egzeyate. Donk nou genyen yon pasyan ki te nan eta kritik avèk yon trè bòn evolisyon pou le moman. Nou gen 10 pasyan ki ospitalize pou le moman. Mwen se Steven Aristil depi vil Senmak pou voa Kreyol.
Mèsi Steven. Nou nan Konya nan Springfield, Eta Ohio. Thomas Bowen, ki se yon konseye senyò nan La Mezon Blanch isit Ozetazini, te chita pale ak yon gwoup lidè ayisyen vandredi 4 oktòb ki sot pase la. Nan mikwo anvwaye espesyal nou an, palan de Obed Lamy, enben kèk patisipan revele detay sou sa ki te diskite pandan rankont sila.
Rankont yo ap miltipliye nan Springfield pou jwenn solisyon ak divès kalite pwoblèm kominote Ayisyen ap fè fas. Aprè manm kabinè gouvènè Ohio a, se te tou pa yon delege Mezon Blanch ki te vin chita pale ak kèk lidè Ayisyen ak Ameriken vandredi 4 oktòb la. Reprezantan Mezon Blanch lan se Pastè Thomas Bowen. Li se yon konseye senyò pou angajman piblik, kote li dirije angajman ak kominote relijye yo pou La Mezon Blanch. Li te dekline envitasyon pou reponn kesyon laprès, men nou te pale ak kèk patisipan ki te bay yon kont randi sou diskisyon yo. Konnen ke gen pwoblèm a fè kondwi a nan zòn nan ki son pwen ke ki pale epi gade pou wè kòman pou yo mete yon sistèm dentèpretasyon nan lekòl yo avèk kote ki gen sèvis yo pou ede moun ki pa pale anglè yo. E pou fasilite konvèsasyon ant moun k ap bay sèvis yo avèk moun ki, avèk Ayisyen ki nan Springfield. I brought a listening ear to the table today. Mwen te vin isit tou pou m te vin koute ak zòrèy mwen, pou m aprann plis sou vwazen ayisyen m yo. Se vre m te konnen kèk bagay deja, men jodi a m te aprann plis toujou.

Men pastè Reginald Silencieux ki ap dirije yon legliz ayisyen ki gen plis pase 400 manb rete kwè yo sou bon wout la. Premyè batay ki se batay kominikasyonèl la, donk li arive fèt, donk gon kominikasyon fluid ki ap degaje nan moman nap pale nan kominote a. Donk sa se yon premye, premye, yon premyè viktwa ke nou, ke nou genyen. Dezyèm bagay se ke nou wè anpil pwojektè, sou kominote a gras gras a travè rankont sa yo donk anpil moun pote solidarite yo. Obed Lamy pou voa Kreyol.